Bonjou tout moun, salu tout moun, kòman nou ye? Jodi a nou vin pale yon ti videyo trè enpòtan k ap itil ou e k ap trè bon pou ou menm, sitou ou menm ki jèn youtubè ki fenk fenk vini sou youtube, gen anpil bagay ou poko konnen. Nan videyo avan an nou te montre ou kòman ou kapab kreye plizyè kont Google sou yon sèl telefòn. Donk, si tout fwa ke ou poko wè videyo sa, nou mande w klike nan deskripsyon an, wap jwenn link videyo sa, kòman pou fè plizyè kont. Nou pale de 2 fason ou kapab fè Plizyè kont Google sou yon sèl telefòn. Sa vle di ou kapab gen 10 kont Google sou yon sèl telefòn. Donk, jounen jodi a, nou vin montre ou kòman ou kapab itilize plizyè kont Google sa yo pou abone avèk moun sou menm telefòn sa. Ok, nou vin pale ou de sa jodi a. Enben, nou prale la. Mwen pral montre w kijan w kapab fè sa byen rapid sou YouTube. N ale, pa bliye ke yon moun voye, n ap mande w si w poko abone ak chanèl la tou, fè sa kounye a pou w kapab jwenn tout videyo nou yo nou pral lage k ap trèzenpòtan pou ou menm. Nou kòmanse la. Nou prale sou chanèl nou an. Men anvan nan ale sou chanèl nou an, nou prale pran yon link. Ok, sa di yon moun voye yon link ba ou sou YouTube ou byen sou WhatsApp. Yon moun voye yon link ba ou menm. Ebyen ou bezwen abone avèk moun sa plizyè fwa. Moun sa di ou an fè 2, 3, 4, 5. Ebyen wap di yo an ale. Mwen gen link spam nan. Ok, sa e link videyo m. Mwen kote mwen. Kenbe yo. Donk, m prale sou link sa a. Ok. Link sa a. M pral li yon videyo m. Donk, moun nan e konsa l voye l ba ou tou. M li yon videyo m. Gade. Sa yon videyo ou fin like. Videyo. Ok. Kounye a la. Ou bezwen kounye ou fin like. Ou abone ansanm avèk moun nan. Ok. Ou abone avèk moun nan la. Ou klike abone. E pi tou. Ou fin ak moun nan. Ou li gen tan li videyo moun nan. Dèk kisa ou gen pou fè. Ebyen. Eh pou w kapab tou chanje kont, kont sa w fè l la, ou pral chanje kont pou fè l yon lòt fwa pou li menm. Enbyen, ou poz videyo a la, enbyen, ou ale nan ti flèch sa k anlè a la, kote n wè dwèt mwen pinche a la, ok. Ou desann video a. Kounya la kote nou wè ti se a la a, la a, kote nou wè ti se a la a, m klike sou li menm, n ap wè ki valè kont mwen gen la. Ok. Men kont prensipal mwen an se li k Ben Johnson Locha a, donk m ap mande w abòne ansanm avèk li pou w kapab toujou jwenn tout video nou yo nou gen pou n lage yo. Pa bliye ti klòch notifikasyon an pou chak la n lage yon video pou w pa rate video yo, pou l sone sou telefòn ou. Men la a, M di m ap chanje kont sa. M te fè l sou kont sa kote nou wè flèch la. Ti flèch la ye a. Men kounye a m di m pral fè l sou lòt kont sa. M pral fè l pou m nan sou yon lòt kont. M tou chanje kont la la. Ok. Imedyatman, kont mwen an chanje la. Dèk yon fwa kont mwen an chanje, m retounen. M retounen Ok mal chèche sou menm group whatsapp moun nan te ye oubyen si moun nan te prive m sou menm nimewo moun nan ankò anben m chèche kont li an ankò mwen re klike sou li ankò ok aprè la kounya la m pran yon lòt videyo m pran yon lòt videyo yon lòt kont kounya la mwen mete pou m li pou moun nan ankò sa vle di la m bay moun sa 2 abòne. Sa vle di la m bay moun sa 2 abòne sou 2 kont diferan. N ap wè, se menm kont prensipal mwen an Rocha Ben Johnson nan. Premye kont m te fè l deja, n ap wè ke li te gentan abòne. Donk dezyèm kont sa m vin fè l la, n ap wè la li poko abòne. Ok, donk se yon dezyèm kont. Sa vle di se yon sèl telefòn m fè yon sèl travay. Donk mèsi a ou menm ki t ap gade, ki t ap tande n nan. Donk m panse ke videyo sa te fè w plezi e ke.